Frè ak sè nou yo bonjou, bonswa, byenvni nan leson an sou Radyo Sous Dòriyon. Jodi a se madi 26 janvye 2021. Leson jodi an titre Baton kolè Bondye a. Leson sa a pral dewoule sou Ezayi chapit 9 vèsè 8 rive nan Ezayi chapit 10 vèsè 34. Avan nou antre lan etid leson sa a, n ap lapriyè. Bondye nou k ap renye anwo nan syèl yo, Nou vin di w mèsi dèske w ban nou privilèj pou n vin etidye pati leson jodi a. N ap mande w tanpri padone peche nou, ouvè entèlijans nou pou n kapab li, ede n pou n kapab konprann pandan w ap prepare nou lè w retounen pou n ka sove. Nou pa bon, nou pa gen okenn merit pou n priye w. Se nan padon peche nou, nan non Jezi, ou menm sèl k ap viv k ap renye pou tout tan nou priye. Amen. Vijil matinal jodi an titre Yon pechè ki pè. Nou jwenn vèsè a nan Travay Apot yo chapit 24 vèsè 25. Men, lè Pòl pran pale sou jan moun dwe viv byen, sou jan moun dwe kontwole kò yo, sou jou jijman ki gen pou vini an, Feliks soti pè. Li di, Bon, Koulye a, ou mèt ale. Lè m'a gen tan, m'a rele ou ankò. Travay Apot yo chapit 24, vèsè 25 Feliks se t on esklav kowonpi, san skrupil, li te renmen Dirsil, pitit fi Agripa ii a, yon moun Jerizalèm ki te marye avèk Aziz, Wa Emèz la. Tètilyen, avoka, yon moun ki konn pale byen, t ap flate Feliks e l te akize Pòl. Sepandan, apot lan pa t aji kòm moun yo te akize. Olye l te defann tèt li, li te defann mesaj ke l t ap pote a. Li pa t wè nan Feliks yon wa, men yon pechè ki ajite, ki etone, ki pè. Lè l konsidere ke nan ansyen vi li, Feliks te yon esklav yo te konn maltrete, ki te rive nan gwo pozisyon sa a gras ak manti, Pòl te pale l de jistis, sa vle di, de yon atitid ak yon konduit ki kòrèk devan Bondye ak pwochen li. Byennantandi, lè l wè ke lavi l pa t gen anyen pou wè ak pawòl ke l t ap tande yo, Félix te tranble, li te panse a jijman Bondye. Tan sa a, Pòl te pale l sou kòman pou l kontwole tèt li, yon bagay ki kontrè nèt ale ak lavi gwo koupab la ki panse l te kapab viv san l pa gen kont pou l rann pèsòn. Koulye a, Pòl, akize a, te pale ak moun ki ta sanse jij li a, li te ofri ni li menm ni madanm ni Yon opòtinite delivrans fas avèk gwo jijman Jij ki pral jije tout moun yo. San okenn dout, lespri sen t ap travay nan Feliks, men li te fè rezistans. Konsyans koupab li te twouble. Li t ap chèche peye Pòl pou kapab libere l. Pandan tan sa a, li te vin plis prizonye anba peche l yo. Li pa t voye Pòl jete aklè. Men, li te degize refi l la. Li te repouse moman pou l pran desizyon an pou yon lòt lè ki pa t ap janm rive. Gwo koupab la te kontinye tranble. Lefèt è ke, lè w moun gen konsyans ou koupab, ou toujou santi w deranje. Lò Feliks te lonje men l pou l pwononse yon jijman kont Pòl, li te pwononse yon jijman kont tèt li tou, devan twòn Bondye a, Pap gen ekskiz, pap gen manti, pap gen reta osinon endiferans pou jistifye desizyon nou. Vi n ap mennen sou tè a se preparasyon pou lavi k ap vini a. Si yo neglije avantaj nou jwenn sou tè a, lèzòm pral sibi tan sa a lanmò ki pap janm fini an. Pap gen okenn rekou posib. Conquérant Pacifique chapit 39 paj 375 Otè a di, Depi ki lè w ap repouse desizyon pou bay Senyè a lavi w, pou pran angajman w avèk Li? Enben, koulye a, men lè a rive pou w resevwa favè Bondye a. Se jodi a menm ou ka jwenn delivrans. 2 Korentyen 6, vèsè 2, dènye pati a.
Voici. La leçon du jour Louis Mercier et Mirlène
Leson semèn sa a titre Yon gran wa k ap bay kè poze. Vèsè pou n kenbe nan tèt nou an nou jwenn li nan Ezayi 9 vèsè 5, nou pral li l avèk sè Mirlène.
Nou gen yon ti pitit ki fenk fèt. Bondye ban nou yon gason. Se li menm ki pral chèf nou. Y a rele l Bon Konseye k ap fè bèl bagay la. Bondye ki gen tout pouvwa a, Papa ki la pou tout tan an, Wa k ap bay kè poze a. Leson jodi a titre, Baton kolè Bondye a. Leson sa ap dewoule sou Ezayi chapit 9, soti nan vèsè 8 pou rive nan Ezayi chapit 10, vèsè 34. Pati leson sa esplike Ezayi chapit 9, vèsè 1 a 5, ki te anonse delivrans pèp lan k te bouke, ki te twouble, ki te konte sou pouvwa fènwa, ki te vin viktim anpil batay ki t ap fèt ak opresyon militè. Baton ki t ap peze zèpòl yo a, wi, Senyè, ou kraze bout fè nan men moun ki t ap fè yo pase tray la, tankou jan lè ou te kraze moun Madyan yo. Ezayi 9, vèsè 3, otè a mande n pou n li soufrans pèp Bondye a jan l te parèt nan tèks sa yo, pou n konpare l avèk malediksyon nou jwenn nan Levitik 26, soti nan vèsè 14 rive nan vèsè 39. Poukisa Bondye te pini pèp li an detanzantan olye l te pini l yon sèl fwa? Sa sa vle di sou karaktè ak objektif Bondye? Si Bondye te vle detwi pèp li a, li te kapab livre yo bay Asiryen yo. Okontrè, li pran pasyans paske li pa ta renmen pèsòn peri. Li ta vle pou tout moun tounen vin jwenn li, 2 Pyè 3, vèsè 9. Tankou lan epòk Jij yo, Bondye kite pèp Jida a ak Israyèl sibi kèk konsekans foli yo pou yo kapab konprann sa yo te fè a, pou yo kapab jwenn yon okazyon pou yo fè pi bon chwa. Arawon te kontinye fè sa ki mal, li te fè kè yo vin di kont li, kont apèl li te itilize mesaje l pou l voye ba yo. Li te retire pwoteksyon l sou yo. Men, yo te kontinye fè rebèl. Yo te kontinye konsa jiskaske Bondye pa t ka fè anyen pou yo. Otè a mande pou n li Ezayi 9, soti nan vèsè 8 rive nan Ezayi 10, vèsè 2, pou n wè ki peche pèp lan t ap komèt, kont kiyès yo te komèt peche sa yo, kiyès pami yo k te koupab. Pou n reponn kesyon sa yo, n ap li avèk sè Mirlène Ezayi 9, vèsè 15, vèsè 16.
Moun k ap dirije pèp la fè l pèdi chemen l, pèp la lage kò l nan bwa. Se poutèt sa, Senyè a pap pran priyè nan men jèn gason yo, l ap san pitye pou timoun ki san papa yo ak fanm ki pèdi mari yo, paske se tout pèp la nèt ki pa gen respè pou Bondye. Yo tout ap fè mechanste. Se renk move pawòl ase ki nan bouch yo, men se poko sa toujou. Se atò Senyè a move. Li poko fin regle ak yo. Koulye a nou pral li Ezayi 10, vèsè 1 e 2.
Madichon pou chèf k ap bay move lòd pou kache lenjistis y ap fè, k ap ekri move lwa pou peze pèp la. Se konsa yo enpoze pòv malere yo defann dwa yo. Yo fè jijman ki pou ta nan avantaj pèp la tounen nan avantaj pa yo. Y ap piye fanm ki pèdi mari yo. Y ap vòlò byen timoun ki san papa yo. Sijè k parèt la a, nou jwenn tout kote nan Bib la. Se reyalite moun genyen pou kapab chwazi fè sa w vle, sa nou rele librabit la. Bondye te kreye lèzòm lib e libè. Li te kreye yo konsa pou l te wè si vrèman yo renmen li. E libète l te ba yo a te ba yo posiblite pou fè sa ki mal. Malgre yo pèsiste nan fè sa ki mal, Bondye kontinye atire yo vin jwenn li. Li montre yo lanmou li ak karaktè li. Li pèmèt nou sibi pou move desizyon nou yo, sa vle di doulè, soufrans, perèz, touman ak latriye. Tout bagay sa yo pou n kapab konprann sa k ka rive nou lè n vire do ba li. Poutan, menm nan sitiyasyon sa yo, anpil moun pa depoze peche a pou yo retounen vin jwenn Senyè a. Lib arbit lan se yon bèl bagay, san sa nou pa t ap moun, men malè pou moun k ap mal sèvi avè l. Konsa, leson jodi madi an fini.
Au-delà de la leçon, pour les moniteurs.
Mesi an kòm limyè mond lan. Moun ki ekri liv Matye a pale de pwofesi Ezayi an, lè l di, Lè Jezi tande yo te mete Jan Batis nan prizon, li wete kò l, li ale nan peyi Galile, Li kite lavil Nazarèt, li ale rete nan yon vil yo rele Kapènawòm, ki te toupre lanmè Galile a, sou tè moun Zabilon ak moun Neftali yo. Konsa, pawòl pwofèt Ezayi te di a rive vre. Matye 4, vèsè 12 a 14. Epi, Matye fè referans ak Ezayi chapit 9, vèsè 1 e vèsè 2. La a, nou gen yon moun ki ekri nan Bib lan ki aplike yon akonplisman mesyanik pou pwofesi Ezayi a. Moun k ap li Bib la kontan lè l wè sa, paske li bèl pou moun k ap li a lè Bib la entèprete yon tèks ki te la avan. Nan ka sa a, Matye entèprete Ezayi konsa, Sa bay moun k ap li a asirans ak konfyans pou l gade vèsè 6 ak vèsè 7 nan pwofesi liv Ezayi a. Anplis de sa, Ellen White fè referans ak vèsè sa yo. Li di, Nan dènye syèk istwa Izrayèl, avan Kris la te vini premye fwa, yo te konprann ke pwofesi sa te anonse Mesi k pral vini an.